La Bible dit, Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et puis nanm li ta perdu? Nou wè ces jours-ci que anpil moun ap kouri dèyè richesse. dèyè bagay materyèl e osi dèyè pouvwa, dèyè yon pakèt bagay. E se sa ke nou wè kap pase plis se jou si an dan legliz yo. Kounye an se kòm si nou wè ke. kretyen yo ou byen moun kal legliz yo yo pa konnen bi yo yo pa konnen objektif ale legliz yo ou byen yo pa konnen bi ke yo te konvèti a ki vreman bi a ou byen ki vreman objektif Jezi Kris te vini mouri pou yo se kom si se nap gade e raon nou nan mitan legliz yo Komsi moun yo yo perdu, yo confuse, yo pa konnen poukisa yo legliz, poukisa yo la, poukisa yap sèvi Bondye. Jezi Kris te vin mouri pou ou se pou li te ka ba ou lavi etènèl, se premye bagay la. Ou repanti, ou di ou kite peche ou, kite bagay pou ka vin aksepte Jezi Kris pou vin sèvi l. Men se kòm si ke nou bliye. Nou bliye objektif la se la vi etènèl. Nou bliye objektif la se pou n sèvi Bondye byen. Nou bliye objektif la pou ki sa ke nou vini menm legliz. Pou ki sa menm n ap sèvi. Kòm si nou wè nan moman yo menm, nan sikonstans sezousi yo, moun yo, yo pa konnen. Pou ki pi rezon ki ap sevi Bondye? Vwala le mo. Eske vwèman nou gen yon objektif pou nou al nan syèl? Si nap pale de syèl. Bon dayè, legliz yo kounye pa pale de bagay sa yo kounye an. Pastè yo, moun kap preche yo, lepi souvan yo pa pale de bagay sa yo kounye an. Yo pa pale moun yo nan sans de repanti yo. De kòman pou yo konsakre lavi yo. Kote pou yo mennen yon vi sanktifye vrèman, yo pa pale de bagay sa yo ankò legliz. Sa fè ke kounye moun yo pèdi, yo pa konnen poukisa, wap wè anpil moun kounye, sou ta sou ta fon sèveye pou ta mande moun yo poukisa yo legliz, yap bliye, yo pa menm ka baw repons. Poukisa yo aksepte Jezi Kris? Ki esperans yo, vwala le mo. Kounye moun yo pa konnen esperans yo, poukisa yo la.

Sa nap wè sezousi yo, se pa kòmsi se pa legliz la vrèman. Se kounye an yon pakèt demagoji, se yon pakèt bagay ke moun yo ap fè pou yo menm kounye an. Nou plis wè kounye an se kòmsi m te kapab di, moun kan tèt yo kap dije yo, nou plis wè kounye an se afè yo yap regle. Yap defann yon lòt koz. Yo pap defann koz levanjil la. Yo pa ba moun yo levanjil yo bezwen an. Gen yon lòt bagay kap regle kounye an. Pa gen nanm kap sove. Pa gen moun vre ki vle konsakre vi yo vre. E kòmsi nou wè kounye moun yo vini legliz se jis pou yo vini pou yon pou yo jwenn yon kote pou yo vin pran repo, yo fatige, yo pa wè kisa pou yo fè yo just vini, yo pa gon but vrèman. Yo just vin legliz kounye an moun yo just vini men si wap swiv sa psikolojikman pa gen yon viv vre pa gen yon chèche Jezi Kris vre chak moun yo ap chache yo pou yon afè enterè nou plis wè moun yo ap chache yo ap chache vin legliz la pou yon afè materyèl plis kounye an legliz yo vini twòp vini twò materyalize kounye an e kòmsi kounye an yo mete Espri de Dye a deyò, kounye yo antre materyèl la sèlman anndan legliz. Ki objektif moun yo menm? Ki objektif moun kap dirije legliz yo menm? Mwen te kwè se selon jan moun yo, moun kap dirije a dirije moun yo, se konsa mantalite yo vin ye tou, le pi souvan. E si se yon afè de richès sèlman n ap fè moun yo konnen sèlman pou yo rich sèlman, pou yo gen lajan sèlman, pou yo byen. Pase mwen se sa sèlman ki pale 98, si m pa di, si m pa bezwen, si m pa di 100 pou 100, prèske 98 a 99 pou 100 nan tout jeneral legliz. Li kèk lise legliz ameriken, kèk lise legliz ayisyen, kèk sou kote w ale wè se sa. Sou legliz ameriken yo menm se bagay sa yo pale sèlman. Lajan mirak, lajan mirak. So. Ki but nou kounye a menm? Èske nou vini pou nou sèvi Bondye tout bon kote ke Bondye te mouri pou nou, li bay lavi l pou nou sèvi l, pou nou konnen se li ki Bondye a epi pou nou gen yon esperans etènèl? Nou pa kwè, m pa kwè kounye an gen sa vre. Se sa fè Labib la di ke l ap pi difisil pou yon moun pase nan ti twou sa a. Nan ti twou a. Ti twou sa ki gen an, chemen sa mwen ka rele ti twou levanjil etènite a, li piti anpil. Ap gen mwens moun k ap pase ladan l. Paske, de tanzantan, mond la ap chanje. Kretyen yo, sa yo ta di ki rele kretyen yo, mantalite yo, espri yo ap fokis yon lòt kote. Nou wè moun yo plis materyalize kounye an. E se legliz yo ki fè sa. Kounye sa jan moun de li ki se twò materalize ap di yeah yo bezwen lajan pou yo viv. Yeah men yo bezwen lajan chak jou e menm bagay yo n ap pale avèk yo. So ki esperans nou bay moun yo menm? Ki enstriksyon nou bay yo menm? E se yon enstriksyon sèlman de lajan, de mirak? Tout la jounen nan zorey yo. Pase nou wè chak jou e menm bagay trepete. Se mirak chak jou. Pa jan mwen kote moun yo fon semen, pou yon semen, ka kèk legliz ra ki fè yo, ki pou fon semen de konsekrasyon, yon semen de revèy kote ke moun yo vle pou repanti, vle pou ap chache Bondye nanm yo. E kòmsi moun yo wè si yo ta fè sa, la plipa yo ladan yo, yo pa p antre lajan. Fokis moun yo kounye an, sitou moun an tèt yo, se fè moun yo kwè richès twòp. Sa pa vle di pou moun pa gen byen materyèl. Men e kòmsi kounye an, nou bay byen materyèl la premye plas. E mwen te kwè se sa fè ke li difisil pou nou gen yo tou paske nou ba yo premye plas nan lavi nou. Paske Bondye di nan pawòl li chache premyèman le wayom dè sye e tout lòt ti bagay yo ap vini degi. Bèt nou fè le kontrè la nou menm. E se jan ke pastè yo kounye an preche nou nan legliz nou yo kounye nan ap mache yo. Yo fè nou konnen ke se materyèl la pou nou chache anvan e sa yo preche yo menm. Yo pa preche syèl la anvan. Yo pa preche esperans la anvan. Konsekrasyon yo pa preche anvan. Pou viv pou Bondye a. Yo pa preche sa anvan. Yo preche materyèl anvan. Pase yo menm son afè de materyèl y ap defann. Son afè de richès y ap defann. Epi yo menm y ap blow. Sou ki objektif nou menm nan legliz? Fè yon ti bakòp nan lavi nou, nou menm ki nan legliz kounye a. E si nan ou menm, chak grenn moun, fè yon ti reflechi pou ou menm pèsonèl. Pa wè lòt moun bò kote w la, pa wè lòt moun, wè ou menm. Pafwa fè yon ti repanse, di, pou ki sa m la menm? Fè yon ti gade, gade, fè yon ti retou bak nan ou menm pou w di, e si chak jou m al legliz la, de ki sa m ap priye Bondye? Èske m ap priye Bondye sèlman pou m, èske m ap priye Bondye sèlman pou materyèl oubyen m ap priye l pou m chèche l vrèman? E se bi m ap chèche pou di a e se bi ke te mwen mwen m kwè ke m pral nan syèl la vre ou byen se chak fwa m al legliz pafwa gen anpil m k al legliz yo pa konn pou ki sa yo al legliz yo jis al legliz paske y ale pou Bondye geri yo pou Bondye ba yo lajan pou Bondye ba yo tout bagay ba yo travay pou yo ba yo yo bliye vreman bi levanjil la so my friends just reflechi enpe ki bi nou menm. Paske mwen te kwè chak moun kap fè yon bagay li gen yon but. Men ki but nou nan legliz? Kisa nap chèche? Quelle est votre espérance mon amour? Se de fò sa mande a reflechi. E pastè yo sitou kounye a. Nou gon travay pou nou fè. Pafwa anpil nan nou menm nou sou move pant a moun yo. Se selon e otan tèt la kap dirije moun yo. Men nou bay moun yo levanjil twòp materyalize a twòp. Pase se afè nou nap regle wi. But pale moun yo de Jezi Kris la, kòman pou yo viv, kisa pou yo fè, kòman pou yo jwenn syèl la, kòman pou yo konpòte yo. Se sa ki enpòtan. M toujou renmen pale bagay sa yo pase m wè sa yo manke vreman nan kominote kretyèn yo. So guys Gods Bondye li wè nou Sa ki enpotan Bondye wè kè nou li konnen sa nap fè Chanje kè nou Chanje mantalite Chanje stil levanjil yo kounye an Pase nou di nap chache nanm Men e pa vre non jan m wè nap fèl la Nou son lòt pant So reflechi sou sa.